Ok map profite salye tout moun dedin nasyonal kom entènasyonal ayiti tout antye se kanal divan nou tout konnen figi sitwayen an nou tout konnen m mezanmi m pa yon bandi m son gerye m son revolisyonè ki renmen pèp li map mande Radyo Karayib ki pran non m, ki foure l nan bagay Ti Odma. M ap mande l yon nèg ap fè jounalis, èske jounalis la li mande fèt san enfòmasyon? Fò w enfòme avan w pale. Fò w mennen ankèt avan w pale. Kanal Divan pa fè pati Savyen. Kanal Divan se moun Baray. Pyè Pòl Pyè, papa kanal, se moun Baray.

Moun Bedjine mete kwa sou mwen yo pa vle m rive la o DVA e m pa deside soti tou. Menm nan jaden lè m prale moun Bedjine mennen ankèt pou yo konn kote m prale. M pa fon pa. M pa konn soti. M mande Ti Sourit konbyen mwa mwen avè l pa wè. Nou pa pale, nou pa wè. E nan jaden m rete. Menm ti sourit yap pale a, ti sourit pa al nan batay sa. Si nèg ak baray yo pa kouri ale, nèg yo tap fè plis devas, pa tap gen Jean Denis. Se Jean Denis avèk Xavier t kwaze mezanmi.

Paske map mande si pa gen Bondye nan syèl la pou pèp savyen sa, si pa gen dwa de lòm, si pa gen leta. Se sa map imajine depi lòjou. Se paske mwen wè bagay yo gaye, pa gen moun ki pou jere, tout moun se jere tèt yo ki fè m mete m an bandisyon jodi a. M kanpe Dedun pou m mouri a pèp Dedun. e m deside mouri a pèp mwen. Se yon bandi konnen di. Se Dedin w ap antre vin bay cho w ap pase w zantray kanal dabò. E nou menm timoun Dedin, se pa sèl kanal ki bandi Dedin. Se mwen nou wè, mwen deklare bandi pa m nan. Men gen anpil nèg Dedin nou ba jwe. Nou pa jwe nou gonfle kò nou la, lòt bò kanal nan otè, o sou kri de kawo, nou tout gonfle kò nou, nap tann yon nèg ki pou di poul vin antre la, poul vin bay cho la. Sè di ke kanal reziyel m deklare tèt mwen, men gen anpil nèg gonfle tèt yo, yap tann pou lòt bandi antre isi. Mezanmi menm ti odma sa mande pou tiye kanal. Paske me gen vole. Neg sa vyen deye kanal pou tye kanal. Paske yo di mwen t fe mwen t koz yo arete anel. Koman se fe jodi a pou moun sa vyen ap touye moun, tchake moun. Epi konnya la a pou kanal ta entèveni ladan l. Nèg ki mouri yo, se pa kolonn barèl ak mouri non mezanmi. Ni anba moun Jan Deni ki nan goumen yo k mouri non. Se yon bann ti vòlè k al vòlè, yo aprann Odma mouri, yo aprann gen yon seri nèg ki mouri anndan an, yo leve, yo gwoupe yo, y al vòlè, pandan y al vòlè a epi ti Odma tou kwaze avè yo anndan nan zòn lakay li, nan kafou lakay li, ti Odma fè zak. Kriminel notwa sa ki pa gen non sou neg yo. Mezanmi si nou tap swiv byen, nou pat wè m t arete yon doktè Anel, sa m te fè? Se mwen ki te mande ti sourit pa tiye l. An nou voye l, mande doktè a li la, rele l, li la, mande l si se pa mwen ki ba l lavi. M di mesye bagay yo si nou tande m, pa tiye misye, pa ba l kou. Nap minote l, nap rele Simo vin pran l.

ki fè krim sa. Nye ba kolonn kanal. Nèg sa yo ki fè krim nan se nèg savyen. Yo idantifye yo, yo sou videyo, nou wè koulè yo. Men figi sitwayen an. Pase tep la pou nou wè si kanal nan malpwòpte non. Radyo Karayib, m ta swete w, kòm m te di n son peyi savann, Ayiti son peyi savann. M gon pyèj atè a. Nenpòt jounalis ki pa enfòme, ki konprann, ou pral mete kanal nan grapyay ou. Map sou ou paske m son nèg ki vwayaje m konn sa rele lwa m tap viv ozetazini ok radio caraïbe m ta mande w pou w resezi w demen si Dye vle dan li media pou etire pawòl sa ou voye sou facebook sou dom nan si w pa etire l map fè apèl a tout zanmi m yo chili brezil ki di yo avè m canada boston toupatou noudjèze. M konnen m gen anpil fanatik nan peyi sa paske se pou yo m ap batay. Paske lè y ap travay nan faktori, se yo menm vòlè ap veye lè y ap vini pou kase kou yo. Se sa men gen, se pa m konnen fredi nan faktori ba dous. Mezanmi m mande nou, met tèt nou ansanm pou nou pran avoka pou mwen dan limedya a. Pou m sou radyo karayib. M bezwen sou radyo karayib pou.